Bonjou e bonswa tout moun kouman nou ye mwen te vle fè nou konnen ke mwen pote on ti tutorial pou nou pou aprann nou fè mask now tutorial lan vreman easy and li vreman fasil and pi bon twal kem ta konseye nou achte pou tutorial pou nou kapab fè mask lan se koton ok m ta swete ke nou renmenl si nou renmenl pa bliye like share e subscribe voyel ba yon moun je vous aime. So premye bagay ke w ap bezwen, w ap bezwen twal, w ap bezwen um, mas lan ke mwen te koupe an karton pou m kapab trase li, w ap bezwen sizo e on plum, e nenpòt bagay ke w konnen ki pap gate fa, um, twal lan. W ap byen alinye twal lan. Kounye a w ap trase template lan sou twal lan.

Wap trase l 2 fwa. Wap wè premye fwa nou trase li um, tout ouvri. Epi dezyèm nan nap pliye ti pati tou dwat lan ki sou kote an. Jan wap gade la. Um, wap pliye li pou, pou ka trase l. Pa bliye chak gen yon ki pi gwo e ki pi piti e chak ap gen 2. So, ou kapab itilize plizyè bagay pou pou kenbe twal twal yo ansanm paske se se 2 twal oubyen se yon twal ou jis pliye nan 2. So la lan video ou kapab wè ke m itilize pens ke nou konn mete rad sou li, oubyen ou kapab itilize epeng ti tat, oubyen epeng, ou kapab itilize plizyè bagay. Ya, lè w fin byen asire twal lan, w ap pran yon sizo, epi w ap koupe sa, I mean sa ou te trase an. Lè w fin koupe tou lè 2, w ap vin gen 4 twal. W ap gen 2 gwo e 2 piti. Jan m ap montre l. Pa bliye wè ki jan 2 bò dwat yo ansanm e 2 bò anm. A lanvè yo, youn anwo e youn anba. Um, konya, wap pran epeng ti tèt lan, ou byen nenpòt sa w genyen pou asire fab um, twal lan pou l pa mouv, pran li. Sa se pens lan ou byen epeng ti tèt lan. Wap pran l, wap byen mete li ansanm pou l egal. Epi wap pran epeng ti tèt. wap asire li. Wap pike l pou pou twal lan pa pa bouje. Lè wap koud li ou byen nenpòt sa k ta rive twal sa ou konnen ke y ap rete an plas. Wap fè sa pou tou lè de. Fèt atansyon pou nou pa pike. Konya ou wè de bò sa yo, wap pran yo se de bò sa yo ko pral koud lan machin an koud lan ou byen avèk on egwi avèk on fil. Pa bliye make sure ke de bò dwat twal lan ansanm paske lè w ap vin vire fabrik lan se li menm ou pral itilize pou yo pral wè pou koulè fil lan se menm koulè a mwen itilize nan twal lan ou wè ke nou gen um, son twal melon so li um, ti grenn yo nwa. Ou byen tou, ou byen tou, mwen genyen lòt. Sa se bobin nan ke mwen pral mete an ba an machin a koud lan. So, ni fil an ro an e fil an ba ap nou an. Janm te w lan, mwen itilize nou an pwosye se sa, se koulò sa ki genyen lan twal lan. Se menm jen tou, mwen genyon krèm. Si m vle, m te kapab itilize krèm nan. Men, m pap itilize krèm nan kounya. M ap itilize nwa lan. E si ou gen lòt koulè tou, ou kapab itilize yo. Depi yo fè pati de twal lan. Pou l pa parèt lèd. Ok, so ti bobin sa a, n ap mete l anba nan machin a koud lan. Si ou gen yon machin a koud konsa, ou kapab fè m siyn. Kòmante anba pou m kapab montre w kijan pou fofile li, kijan pou mete fil lan and everything. M ap fè yon lòt videyo sou sa. So, kounye a, twal um, bobin nan, sa se lòt bobin nan ke mwen mete anwo an. So, mwen pase fil lan tout kote m sipoze pase l, mwen file egwi an. Kounye a, nou pral koud mas lan. Sa se premye pati, sa se de ti twal yo ke nou te Asirans pa bliye toujou koud an avan e an aryè pou asire twal lan pou fil lan pa soti pou pa dekoud. Wè ki jan mwen fè an avan epi an aryè avèk machin a koud lan. Se konsa ou sipoze fè l. Sa se dezyèm de ti twal ke nou te asire yo. Ke map koud kounya. Wè, mwen fè avan e an aryè. So sa vle di ke menm si ou ta rale fil lan, menm si ke ou ta rale twal lan, yo pap dekoud. Se sa pou fè pou asire um, fil lan lè wap koud. Kounya mwen koupe fil lan pou mwen netwaye li, pase, you know, li bèl konsa. Kounya ou wè ke nou koud tou lè 2. So kounya nap vire yo lan dwat. Ou wè pou ki rezon m te di w make sure ke 2 bò dwat yo ansanm e 2 bò anvè yo, youn anwo, youn anba. Ti fil lan, mwen menm mwen toujou renmen koupe tout ti fil ke mwen wè ki pa sipoze la, konsa an mas lan ap bèl. E si tou ou ta vle fè mas pou vann, sa se on bon bagay ke ou kapab fè. Kounya nap vire tou lè 2 ti twal yo ke nou te um, koupe e koud yo ansanm. Nap match yo. So, wè ti pwent ki koud lan, nap match li avèk lòt pwent ki koud lan. Wè, nan videyo an, konsa. E pwi, nap mete tout pwen yo, nap ranje, nap ranje yo ansanm pou yo kapab fèt byen. Kounya lè ou wè ke yo fèt byen, tankou koutur sou koutur lan, nap asirel avèk yon ti epeng. Pa bliye toujou mete bò dwat avèk bò dwat. Wè, so kote m asire pen nan, li sou on sou bò anvè lan se menm jan mwen fè tou pou anba mwen asire 2 pwent yo ki koud yo ansanm fil sa map koupe li paske m pa bezwen l epi mwen asire l avèk yon epeng ti tèt konya sa nou pral fè nou pral koud li Ni anwo, ni anba, tout kote ou wè ke mwen do pou koud li an. Ni anwo e ni anba. N ap fè menm bagay lan. N ap kòmanse, n ap avan e an aryè. N ap kontinye koud li. Pran san ou, you know, si se premye fwa ou byen si ou pa vreman konnen pou koud, pa gen anyen prese, pran san ou. Ranje twal lan pou li match epi kontinye koud jiskaske ou fini. Pa bliye avan e an aryè pou asire fil lan. Ew kapab wè kijan mwen kenbe twal lan, mwen pa pousel ni m pa ralel paske si w pa kenbe li pandan wap koud li kapab avanse ou mal koud li oubyen li kapab chape epi egwi an kapab you know yon pakèt bagay ka pase. So kounye a lè nou fin koud yo, nou vire yo lan dwat. Nou vire mas lan lan dwat. Se sa k fè ke mwen te di ou make sure ke de bò dwat yo ansanm. Pa vre? Mwen koman li bèl. Tcheke pou as ou byen koud li, si gen ti twou, revire l a lanvè ankò epi rekoud li, epi revire l nan dwat pou tcheke. So, de pwent sa yo konya, nou pral pliye yo, wè ti de pwent sa yo, make sure ke yo byen pliye. Kounya nap pran tèt sa a nap pliye li an 2 sa se yon premye kase epi yon dezyèm kase ou wè kijan nou fèl kounya nou pral koud li si w vle ou kapab mete yon ti pèn la pou l pa mouv men mwen menm mwen fèl souvan so m pa bezwen sa. Kounya map koud li. Pa koud koud li jusko bou. Pa koud li wap wè kijan map koud li. Juste jus lan pwent lan. Pase ke anndan sa nou fin koupe an se kote sa nou pral mete elastik lan. Ok. So wè kijan m koud li jus lan pwent. jis nan pwent mwen asire li epi mwen koupe fil la se menm jan tou an premye kase epi an dezyèm kase toujou make sure ke li byen kase wè pwent sa pwent sa li pa byen kase. So kounya mwen pral refè li pou m kapab byen kase l. On premye fwa. E on dezyèm fwa. Vwala. Li bon kounya. Kounya fikse res lan. Menm jan. E pi nap koud li. Pa bliye koud li jist lan pwent. Jist lan pwent lan. Wè. Paske an dan ti, ti um, kote sa se la nou pral mete elastik la pou pase lan zorèy. Bon, mask ou fini. Kounya, sa ou pral fè, ou pral netwaye. So, tout ti fil ke ou wè, ou pa bezwen yo, tout ti fil sa yo, wap retire tout. Sa se elastik lan ke nou pral itilize. Ou kapab itilize nenpòt elastik ke ou ka ou jwenn, ou kapab menm itilize yon boujoli, ou kapab itilize yon lasèt, Nenpòt bagay pou kenbel pou pasel epi pou poul ka kenbe nan zòrèy ou. Ou byen tou kapab mete on elastik ou byen on lasèt ke w kapab marel dèyè tèt ou. Kounya jan w kapab wè ke map clean li, map netwayel, tout ti fil ke m pa bezwen yo pou byen prezante li tu vwa, byen prezantel. Map koupe tout ti fil yo an se moman. Konya w ap byen kase li sou liy nan ke w koud lan. Vwala. Konya pou elastik lan. W ap mezire jiska 10 inches. E ou kapab mezire tou de zorèy ou ak machwè ou. Um, konbyen inches ou vle ou byen konbyen santimèt ou vle paske tout moun pa gen menm gwosè vizaj pou mwen menm um, mwen kwè ke 10 um, inches lan li bon pou preske tout moun So, but ou kapab toujou mezire l. So, lè w fin koupe premye an, kòm ou gentan gen mezire l lan, ou byen alinye li avèk rès lan, epi ou koupe l. Konnya, pou w mete li, sa a se epeng ou toujou konn wè lan rad granmoun yo, oubyen yo konn tache um, um, twal ti bebe avè li, and stuff like that. So, wap pran epeng nan, pou, m gen plizyè size. Ou pran epeng nan, ou pral pase li nan tèt elastik lan. Ou fèmen l. Konya, sa ou pral fè avè li, ou pral pase l nan ti trou an. Ou wè pou ki rezon ki fè mwen te pliye l an 2? Paske se la n ap mete elastik lan. So, pase l nan ti trou an epi pouse li, pouse epeng nan. pou kapab ede elastik lan pase nan twou an. Epi lò fini, kounya ou byen ranje elastik lan pou l pa fè fot, pou l pa fè yon ti nè ou byen yon ti boul andan. Byen ranje elastik lan, nan fè sa an dezyèm fwa, fèmen li. Pa janm bliye fèmen l, paske si l pran nan fabrik lan, l kapab chire l, li kapab. Fon paket bagay. Pouse eping nan pou l kapab rentre elastik lan nan ti twou mask lan. Lè w fini, pa bliye fèmen eping nan pou l pa pike w, pou l pa ki pike nenpòt moun ki bò kote w oubyen timoun. Sou kounya, pa bliye byen ranje elastik lan, epi ou pral mare l. Wè, kounye wap marel, wap bal on nœud, on premye nœud, epi on dezyèm nœud. E si w vle tou, w kapab koud li, but mwen menm m prefere marel, so si moun nan vle retirel plus tard, ou byen si l vle fèl plus long ou byen plus court, li kapab jis demarel epi kounya lap remarel. Konya poul ka rantre bak paske mwen men um, mwen men kache li an ba twal nan pou ne an pa paret. So m koupe ti tet um, m koupe ti tet elastik lan un peu plus court tout piti. M pa koupe l preske lan ne an non paske si w koupe l preske lan ne an li kapab um, M kapab retire nou yo. Epi mwen rale li jiskaske li byen rantre anba twal lan. Ou byen lan twou ke nou te fè an pou li kapab pase. Konsa la paret pli um, byen prepare, you know, pli profesyonel, and stuff like that. An premye neu, an dezyem neu. Byen fèl tight, sere, rale li, epi koupe eksas lan, koupe ti pwent yo, tou piti, konya rale li pou l kapab rantre, anndan vwala. Bon kounye a ou fini ou gen yon mask lè ou fin koud li ou fin fè tout sa toujou eseye mask lan pou wè ke si elastik lan byen rale Si elastik lan flexible, si elastik lan ou rale li pap li pap demare ou byen ou rale li pap kase. Voilà. Ou fini.